Ou pastè wi? Wi mwen pa vin isit mwen jis antre isit paske Bondye revelem poum vin ede nou tou. Ooh Bondye bon mesi.
Ou di pastè wi? Wi son pastè men mwen jis vin pou ede.
Kisa wap bay Micky la menm ki sou li? Bon mwen gen yon kay isit e kem vle kitel nan men Nicky epi avek lot bagay pou.

Epi m te wè yo dòmi nan di yo tou, e sa fè m pa di w sa. Ou konnen pandan m ap sot travay la, m wè yon mesye ki kanpe. Li di m vin kote l, men misye nan machin li, misye abiye tankou moun debyen bagay sa yo. Lè m al kot misye, l ap di m ke se yon pastè l ye. Li bezwen enfòmasyon sou Niki paske Bondye revelel poul ede yon sèten de Niki bay sa yo men m panse se plan Bondye kòmsi poul ede nou epi sa te fèm plezi poum dil ke mwen se Niki kounya la epi lèm fin dil nou se mwen k Niki an m konnen misye rale zam sou mwen li dim al bal Mia. Misye son bandi liye. Ou gen vant a tout bon wi.
Gras Bondye gen 2 polisye ki tap vini sou moto. Lè polisye yo vini epi yo mande yo di m sonje m te wè mesye sa te nan fouy dimanch swa yon bagay konsa. Ou pa tou fè arete si yo pa kontan? Cheri, gen de bagay ou pa kouri fè, fò w reflechi pou w fè yo. Bandi pòtoprens, menm si w wè yo mete yo nan prizon pou 1, yo lage pou 2 paske yo gen parenn a marenn ki ka lage yo.
M oblije di polisye yo, misye se laba l soti, se enfòmasyon l ap mande m epi m tou retire kòb. Si m fè yo arete m, m poko gen posiblite pou m kite zòn nan. Epi, li ta vin lage, menm si yo ta mete l nan prizon, l ta vin lage, w pa konnen lavi l ap pi anje. Cheri mwen, m t ap tèlman pipi sou mwen menm m ta fè arete m nèt. O! Men w vin manke! Epi, fò w panse avèk sa yo. Antoulèka, n ap panse depi nou touche la, nou pral viv yon kote lwen. Yon kote menm pèsòn menm pa p konn kote nou ye. Jis pou nou kite zòn sa nèt pou pyès moun pa menm konn kote n ap viv. Paske m santi lavi m anje e ou menm tou, ou menm pa konn kisa k ka rive. So fò nou kite zòn nan. Donk m pral travay, m swete ke ou pase jounen an byen. So moun yo t ap bale, al fin fè rès travay ke yo t ap fè epi apitan n ap pote w bay pou ou manje pita. Dakò?

Gade jan w blo m anpil la Aynen. M pa blo w monchè, m bay verite sèl. Èske ou konn fanm nan? Oh m pa dat e pa dat e m ap wè ti fanm gwo bouda sa. Bon m konn wè lè l ap benyen menm. Ah men bon fanm nan pa fanmi w, li pa anyen pou ou menn. M ap ba w fanm ou manti ou vin kraze m menn. Ah monchè ou nève monchè. Humm.
Ou pa ka ba l verite, ou pa ka di l ki ki nasyonalite w blòd. Oh na nasyonalite m e blòd New York wi. Jan m lèd la konsa kè m lèd. Nasyonalite w e blòd New York, vòlè. Manje kabri, e sa pou di l. Kèt, mesye!
Yo wè si m pa t gen randevou a listwa, e mwen konn sa m t ap fè. M t ap fout sèl bal nan tèt nou. Konbyen fanm konsa w pèdi blòd? Hein?
Alò e premye fanm w ap pale? Dènyèman, dènyèman menm, m ap koze w yon fanm, papa. Yon nèg ki parèt, ki vin pran. Men m konn wè misye deja menm. Misye rele Niki, papa. M konn wè misye deja menm. Niki? Wi, yon gwo moto.
E pa ti kouzen m nan. E pa pou li moto a ye. Prete l, prete l, monchè. E pa ti kouzen m nan? Wi. Prete l, prete l? Wi.
Ew e lakay la m bay misye rete wi ti kouzen m wi ooh.
Bon wap bay indien an yon kob. Ni ti dam nan e lakay la l rete tou wi. Wouyy.
Eh. Ou ba moun nan kob epi w rete w pa flanbe l. Oh madanm kouzen m wi li ye bleu ooh. Radote madanm kouzon w lan. Eh. Tonnè kraze m ou te ka flanbe l. Men gwosè mouda moun nan. Eh. Lem kanpe. Lè m kanpe vagabon pa santi pye m Gen tou kout sou moto a bang oh.
Mizè kout vre e nan sans li depi piti l kout Monchè blòk m pa ka fè fanm nan anyen paske fanm nan e madanm kouzen m li ye. Fanm sa pa ka renmen Niki monchè ah Malèz oh malèz oh Dani malèz oh papa malèz gen bagay ah Pito pito deplase monchè. Malèz papa banm met banm met eh banm met rad mwen yo sou mwen
oh. Oh ah bon chanje rad. Sa w di la.
Depi asason yo sipoze ap li sè rad wi. Ou pa konprann? Ebyen pou tèt sa m te di fòm nan bay nasyonalite w pito a wi. Sa w di la.
Bon ou konn kiyès ti blòd Nouyòk la. E lè w pral wè kiyès ti blòd Nouyòk la. Mwen rele bwa kale a ife. Monchè blòd m di w chanje, konvèti. Pa mete may pou manje w tande. Sèl konsèy sa m ka ba w. Men konsèy dèyè yo. E manmanm kap relem la wi. Uhmm monchè mwen vle pale yon pa de verite wi men fanm nan renmen Niki anpil li renmen li wap dim la wi li renmen Niki Niki ap esplikem istwa depi sou papa pou papa pa vle fanm nan kite Ti bagay deliks li vin jwenn li vin pase mizè a Niki ou ka dim fanm sa pa renmen Niki ah blòd m pa kwè lap posib m ta fon tante chans mwen men m pa kwè ou ka manjel monchè ou dim ka manjel kòman wè fè kòman ou fè wè sa ah depi ou ba nou di dòlà wap manjel wi
pa pa manjè gen lajan k rele lajan n abitye a lajan wi blòd. Zanmim Li abitye a kòb wi. Ala pola wap fè la tande. Fanm nan te mèt gen 1 milyon dola pou gen 10 goud li bay manje pola.
La ou resi di yon bon bagay. Mesye Map fè sa men map dil pa kite Niki konnen wi. Anm ale.

Oh kontinye. M pa konprann sa fè la. Ou pa ou pa wè sa m fè? Non.
M bouke, m wè m bouke. Chak jou, m tande w sou kafe li piyanp, piyanp, piyanp. A ti bout bagay. A men mwen menm m sou enbèsil m ye. Epi m ap okipe ou menm Aniki.

Map rele w map rele w. M pa wè w menm non. Niki banm tou. Monchè m tande yon bagay nan zòn mwen. Ou konn m se son timoun ki leve nan menm ou ye nan zòn nan. Si m tande yon bagay m renmen m te pale avè w. M chache jwenn nimewo men m pat jwenn nimewo telefòn ou. Monchè, konsèy m ap ba ou, si w ka kite zòn nan, kite l. Epi pa pran tan menn. Paske m konnen w babouy nan zòn nan, li pap bon pou ou. Dizan, m pa gen goud nan men m nan, kòman m pral fè kite zòn nan, sa k gen konsa a? Niki,
ou wè lè w tètu, ou pèdi. Mal. Lè m tou pè di mal la, pa egzanp ou te renmen w a wè a tè a la wè se tè. Moun nan dwe pa tè l ye, dlo l ye, asepte e dlo l ye avè l. A lavni w ap wè pou ki rezon moun nan gen dlo sa. Ok. Ou pa gen kòb nan, ou pa gen kòb la sa e nan ou dwe ou pa gen kòb. Ok. Mwen menm se, se, nouvèl la m tande a m ka ba ou, mwen ba ou. Donk si m te gen kòb m t ap ede w. Men m pa gen kòb frè m. Sòl m lan kolo t pran l oserye. Si w ka kite zòn lan kite l tande frè m. Mwen m deplase. Si w ka kite zòn lan kite l. Chore sa m nou lan si w ka kite zòn lan kite l kounya la menm. Hay bagay yo rèd. Chore sa m nou lan wi.
Si w ka kite zòn lan kite l.